Bon, salut tout moun. E, m fè ti videyo sa a, se jis pou m ka fè yon ti pale ansanm avèk nou apwopo de jan bagay yo te pase a. E, m ap montre nou kèk imaj nan videyo a. E, fòk mwen di nou sensèman, e, m konprann ke sa k pase a li deranje nou. Malgre anpil moun ap di se buzz. Janm te dil nan pòs m te fè sou Instagram nan, tout sa m wè kap pase yon atis nan moman an la yo toujou di se buzz. Bon m ka konprann vre malgre anpil buzz fèt se vre. Bon men tout sak fèt yo di se buzz. Menm Lion lèl te fè aksidan an yo te di se buzz. Paske m kwè lè sa a m te gen yon machin nan men m. Epi m te di kiyès ki ka fè m jwenn yon ti gaz paske nan moman an gaz te difisil pou moun te jwenn. M te di kiyès ki ka fè m yon ti gaz pou m al nan espas kote Lyon ye a. Gon moun ki te ekri m, li te li di bann vòlè nou bezwen kòb pou n al banboche konn a n ap pran pòz ke Lyon fè aksidan. Men lè l te di m sa a, bon m pa t fè l repons paske moun nan pa zanmi m e pa moun m konn pale, bon se jis just moun nan ekri sou nimewo m li di m yon bagay. M ret nan mwen menm. Ok, anplis tou m ka di ke sa k pase a mwen bay tèt mwen tò. Nan sans ke m di m bay tèt mwen tò, se paske jan sa fèt la, li pa t sipoze fèt konsa. Erè a se nan mwen menm li ye. E mwen Kanton, malgre jan nèg yo sakaje m nan, yo pa t oblije sakaje m konsa. Men si mwen k antò. Si mwen k antò. M pral eksplike nou ki sa k fè m di se mwen menm ki antò. Kòman sa te ye. Jan m di nou an, m ap montre nou kèk ti imaj nan videyo sa a. Se nan yon tounaj ke m prale. Men nan tounaj mwen prale a, gen 2 medam avèk kameramann nan epi chofè a ki te nan machin nan. Mwen menm toujou sou moto m mwen menm. Kounya la men yo te devan m. Epi pandan m pral rive nan espas kote tounaj la ap fèt la, m wè machin nan kanpe bò wout la. Pandan l kanpe bò wout la epi m desann moto a. Epi m kanpe bò machin nan. Apre sa, medam yo vin parèt. Epi, m di medam yo, Kote chofè a? Yo di m li deplase l al achte yon bagay pou l manje. Epi, lè medam yo vini, m di medam yo, Men, nou fè tout tan sa a kanpe la paske yo te kite yon bèl tan devan m, yo te kite devan m yon bèl moman sa a. Paske yo te sipoze rive nan espas Stadia. Menm si yo te kanpe, yo t ap achte yon bagay, yo te sipoze gentan rive deja. Konn a m di yo, poukisa yo pran tout tan sa a nan wout la konsa? Epi lè m mande medam yo kote yo t ale yo menm, yo di m konsa ke se yon bagay yo t al achte pou yo bwè, bagay sa a. Epi apre sa, yo di m konsa ke gen de polisye ki t ap koze avèk yo nan wout la. E sa k fè yo pran plis tan. Kounye a la, m di, e vre, m di ki repons nou bay polisye yo? Yo di, a nou pa reponn yo non, nou di yo, nou di yo n ap tounen. M di, e vre, m di, e byen m ap fè nou retounen kote yo. E pi vreman vre, kameramann nan te la, m di l branche kamera sou mwen, m pral tou prank polisye yo. Se sak fè m te di mwen k antò. M chwazi bay tèt mwen tò a. Men, jan nèg yo maspinen m nan tou, yo pa t oblije. E, epi pandan l branche kamera a, m di medam n ap tounen kot polisye yo bagay sa yo, nou pral kòmanse pale avè yo epi mwen menm m ap parèt. Konn a nan mwen menm, m panse parèt m parèt la bagay sa yo epi, m di medam yo m ap parèt epi m ap pran yo nan, m ap pran yo, m al avè yo pandan yo devan polisye yo. Kounya la, mwen menm m panse son bagay trè senp m pral fè bagay sa yo, m panse, pou mwen menm m panse gen lè m pral fè sa nèg yo pral di a, konpa sa w gen la bagay sa yo. Malgre m te sou dout tou, m te panse nèg yo ka, pase e pa tout pwodisè yo k ap konnen m. Men, nèg yo rekonèt mwen, m pral di nou sa k fè m ap konn nèg yo rekonèt mwen. Epi, pandan medam yo ap pale konsa. Pandan nèg yo ap pale avè m konsa epi mwen menm ap pale a medam yo, m di medam yo deplase! Bagay sa yo m ap moute vwa m paske e prank m ap fè. Ebyen se nan deplase sa pandan m ap pale anpil epi nèg yo kòmanse manyen manm mwen. Medam yo kouri. M panse ke n ap wè imaj yo la. Medam yo kouri. Epi mwen menm m rete m ap fè ti tire kòd a nèg yo. Se rete m rete m wè bagay la chanje faz. Chanje faz bagay si se la moun m wè machin bloke lari pil moun. Aprè sa nèg yo pran m yo mete m nan machin nan. Y al avè m. Epi pandan y al ansanm avèk mwen an nan machin nan gen youn ki tonbe ri. Epi pandan l ri a bagay sa mwen menm m gon espwa. Paske li di pa nou menm atis sa yo, nou toujou ap kouche madan moun, nou pa respekte madan moun. Li di m sa se premye rezon ki fè l pase men sou mwen. Li di m nou menm atis sa yo, nou pa respekte madan moun. Nou flanbe madan tout moun. Li di dezyèmman e paske devan medam yo, yo te vle ban m yon leson. He m di a chef la bon ou wè m te di w son prank nan lè m te bagay la m wè m te di w son prank bagay sa yo yo la di monchè m pa nan bagay prank ou pa ka vin fè prank sou polisye nan lari a bagay sa yo men yo di zòn nan te gen fouy vrèman vre epi gon pakèt lòt medya ki t ap di kidnape yo kidnape yo mezanmi lè n pa konn yon bagay nou pa ka kouri ap di l konsa. Oh yo kidnape konpa tel kote Mezanmi gen moun kap di epou pyès m pat gen sou mwen yo bat mwen yo se si Non lè nou pa konn yon bagay se mande pou n mande oubyen tann Se konsa pou l ye men lè nou chak ap di afè pa nou an l vin pa gen sans Ok bon lè nou tout ki tap kouri di yo kidnape m nan ki sans Nwèl genyen Lè nou tout kouri ap di oh yo bat konpa paske li pat gen pyès Men non. Nou pat konn kijan bagay la te ye. Konnya la a, e pandan nèg y al avè m, epi lè n rive kote nan komisarya a, kote yo t al avè m nan, epi nèg yo chita, epi m chita tou pase yo, yo pat minote m. Yo pat minote m. Yo annik pran m, yo foure m anndan machin nan. Konprann? Lè m wè yo pa minote m nan, mwen pou mwen menm, m gentan di bon, nèg yo pap kenbe m. yap lage m. E vrèman vre lè n rive nan komisarya a, nèg yo annik fon chita ansanm avèk mwen bagay sa yo epi gen kèk lòt polisye k te la k rekonèt mwen, polisye yo di a konpa nèg sa toujou ap fè vye prank sa yo wi oh li t mòdi enben e pa sou nou pou konpa vin fè bagay sa. Ou konprann, nèg yo rekonèt mwen men yo di yo te vle yo te vle ban m leson devan medam yo anplis yo di nou menm atis yo nou toujou cho pou n kouche madanm moun. Antouka mezanmi se konsa sa te pase. E m ap di sa ankò, m bay tèt mwen tò. Nou wè m repete l a plizyè repriz? M bay tèt mwen tò. Polisye yo, m pa ka di m ba yo tò non paske e pa yo ki te vin anmède m. E mwen ki t al anmède yo. Men, ti tò m ba yo tou, si n rekonèt mwen mesye, o mwen lè m di nou se yon prank lan, Menm si nou te gentan sakaje, moun yo te ka di, Kou pa ou prank ou vin fè sou nou la, Bareje ou konn lari a pa bon, ou konn peyi a pyeche, pou ap vin fè prank sou polisye konsa, li pa fè sans. Yè, lè sa a nèg yo te ka, menm moman nèg yo te a tou fè m wè yon rezon. Ok, bon, apre sa ankò, lòt bagay m vle ajoute. Ou wè moun k ap di bòz yo, si s on bòz m fè w. E, ou wè pandan n di s on buzz la, li gentan ka leve m plis. Si nou vle buzz, m ka ban nou buzz. M ap ban nou bon an. Nou konnen m bon nan sa. Nou konnen gen on pakèt buzz ki konn fèt deja, e mwen menm ki konn kòmanse yo, malgre li pa buzz pa m. E mwen menm ki konn balanse yo. Sa vle di, si n ap di se buzz, se buzz konsa, nou vin montre ke m ka fè plis ke sa toujou. Bon si nou panse se buzz. Ou ka ban nou ti buzz lan. Men m pa m pa antre nan lojik sa. Ok m pa antre nan lojik sa. Men e lè n jan m di nou an nèg yo pat mete m nan gadavi menm jan anpil moun ap di a. Ok men rechezis yo te rive avè m anndan bagay sa yo epi yo y ap pale avè m lòt polisye vini yo pale avè m. Epi apre sa nèg yo fè m al lakay mwen. Ok bon te menm gon lòt polisye nan espas la ki di m konsa ke si m vle pou l al depoze m lakay mwen. M di non. M ka ale. Ok. Alò, se konsa sa te pase. E pou lòt moun ki t ap toumante panse se te lòt bagay, non se pa sa. Se yon prank mal eseye fè sou polisye yo, epi sa pase konsa. Anpil moun, kòmantè yo m konprann yo. M konprann yo, paske menm si polisye yo pa t, tankou pa egzanp, lojik sa a yo pa antre ladan l, akoz de prank lan mal fè sou yo a, men Si nèg yo rekonèt mwen jan yo fè l la, nou pa t dwe fè l konsa. Men m pa gen okenn pwoblèm avèk nèg yo paske jan m di a deja, m bay tèt mwen tò a. E m panse ke gen kèk ti imaj nou te kòmanse wè nan kòmansman videyo a. E nan fen videyo a la a, m pral kite kèk ti imaj pou nou pase prank lan m p ap lage l. M p ap lage prank lan pou plizyè rezon. Premyeman, bon m ka ban nou youn nan rezon an paske jan tout moun gen t ap domine de bagay sa epi pou m wè m pran yon pwen konsa m al lage l ankò, m santi sa parèt yon jan chokan. Ok, m just montre nou kèk ti imaj tou piti nan videyo sa a. Men m pap lage tout bagay nan fen video a la map kite yon ti bagay pou nou tou lejè pou nou distrè nou antouka mezanmi mèsi bokou pou tout moun bon m wè m manke fè erè sa a sa tap yon gwo erè wi map remèsye tout moun ki te enkyè pou mwen bon pou mesaj mwen m gen sou telefòn mwen plis sa m te gen deja bon m pap ka li yo. Pou valè moun mwen k relem m pap ka tounen rele moun sa yo back. Sa vrèman fèm plezi atis, zanmi, fanmi ki relem kap mande kap rele kap rele lòt moun oparavan lè yo pat ka jwenn mande ki kotem ye e fòk mwen di nou yon byen tou se ansanm avèk Tchouli m te ye lèm ta prale nan tounaj la e li k ta pral filmem mwen lèm te nan komisarya a. Medam ki t avè m yo te vin parèt. Polis yo vin andyabe plis. M di, eh! Tchouli, pa al di lòt moun anyen, pa di lòt moun anyen, pou plis moun pa vin la. Pase chak grenn moun ki parèt lòt bò a, nèg yo nève plis. Kounye a m di, kèt, m pa ta vle pou atis yo vin la, bagay sa yo. M di, Tchouli, pa di ki pa di ki kote m ye epi pigal lage okenn video paske m pat konn si nèg yo pral lage m tou men se pandan nou anndan an epi tchouli fè m jès avèk on telefòn ki nan men l li di m men video a gentan lage men on ti bout nan video a gentan lage sou entènèt la Kèt, kòman l fè lage? Son moun ki te nan espas la, kote m te ye nan lari a ki gentan filme bagay la, ki lage l. M di, Mechouly, si yon moun lage l, ou menm, lage yon ti bout videyo tou, pou di moun yo men sa k pase a. Paske jiskaprezan, m pa t ko konn si m ap lage. Si m te gentan konn nèg yo ap fè m ale, m pa t ap kite Chouly pataje videyo a. Ok antouka mezanmi se konsa sa pase epi m anfòm m anfòm malgre gen ti kote nan kò a ki yon ti jan rèd wi ou konprann tankou ponyèt sa avèk pye m epi bò dèyè m tou danje pou brize m antouka mezanmi m swete nou konprann e jan m te di l la m ap redi l e m ap redi l ankò se mwen ki antò jan m te di nou deja malgre nèg yo yo menm. Yon ti jan antò tou a 10 oubyen 15 pou san yon men se mwen kal leve yo nan nich yo. Si m te annik pase bò kote yo, menm si bon, m pat nan tout bagay sa, yo pa tap janm fè m sa sa k fèt la. Bon, ti bout videyo sa m panse m eklèsi tout bagay pou nou ke se pa kidnape yo te kidnape m mezanmi. Se pa, e pa pyès m pat gen sou mwen k fè yo tap fè m sa, e pa fouy ki te gen, men yo di te gen fouy nan zòn nan tou. Yo di te gen fouy avan sa nan zòn nan. Ok, se yon prank m al eseye fè. Epi Brezil pran gòl la. Antouka, nou ka gade yon ti, yon ti bout videyo tou piti. E map fè nou wè pase janm di nou an mpap ka lage prank lan. Ok, si mal lage prank lan pou pou bagay ki gen nan prank sa toujou, monchè Bon menm mwen menm nap joure m. M gentan konnen nap joure m. Pase nap di m pat gen rezon. pou m al fè yon jan de bagay konsa. Men, m pa t konn si sa ta pral pase konsa. Malgre tou, m te gen yon ti presantiman, m santi sa te ka pase konsa. Men m di, a, lè nèg yo raze mwen, yo pa p fè l, yo pa p fè m anyen. Enben, mèsi bokou paske n te pran tan nou pou n gade ti bout videyo a. E m panse nou klè kounya la a. E, ann gade yon ti bout tou piti nan ti videyo a. Epi m ap di nou se pa buzz. Si nou vle m fè buzz, m ka fè l e lè m ap fè l la. Ou pap konn si se buzz. Men m pap chwazi fè buzz. Ok. M renmen nou anpil. Mèsi a tout moun ki te enkyè pou mwen. Sa vrèman fè m plezi. M renmen nou tout. Menm jan nou renmen m nan. Mèsi bokou. Mesye, mesye, mesye, son prank li ye. Son prank li ye mesye. Son prank li ye mesye.